Bonjou bonjou bonswa sa kap fèt la fami Loto Haïti Port de Paix yo sa kap fèt la fami bon bagay la andedan vip a me kijan l te ye nou konnen depi m fè dezyèm twazyèm lo m pap pote sa m fè nan vip men depi m fè premye lo depi avèk

M rete kwè pase l. Ok men Ok ok a pati de jodi a menm map envite nou pase sou chanèl youtube sa ki se St. Jean Loto Haïti 809 805. E nou le apremidi nou ka pa lage sou loto Haïti port de paix a nou ka lage sou chanèl sa e sak fè si pou nal edem sipòtel se 2 DG kap mete ansanm Sen Jan loto Haïti 809 avèk loto port de paix Haïti loto Haïti port de paix 345 ok e nap pase nap profite salye nap salye. Nap salye Kapedjang Celeste. Afè pam ou lakay ou frèm depi ou tonbe sou chanèl sa e fè sa w vle avè l. M pa konnen depi kote wap swiv nou. E nap salye BBL 4CK kap swiv nou depi Bahamas ki pa janm gen fanmi se pa fòt nou si Bahamas yo pa vann nou boul la san loto se pa fòt nou. Yeswa nou pati avèk nou bay 497 yo ban nou 897 se pa fòt nou fanmi sou pa fwape ok m rete kwè sou gen pasyans wap fwape men pa gen moun ki renmen pèdi ok men maten 21 6 mwa 2023 nou vin avèk yon pwobabilite pou kote ou gen 95, 96 pousan chans fwape, e ou menm ki ta vle kontakte m pou vip a, nimewo a pa lòt ke plis 1 8 29 651 16 77. Depi ou rele sou li, avan w, lè moun nan fin resevwa apèl la, w ap mande èske ou ka pale avèk Loto Ayiti, fò l ba w rès la.

Dyejis e n ap salye Daysi espesyalman Daysi depi Kiba ki gen yon pakèt moun Kiba, pakèt bèl Ayisyen, Ayisyèn Kiba oke k ap etidye, k ap swiv loto Ayiti Pòdepè e n ap salye yon pakèt lòt moun depi Kanada, depi Boston, Konetikèt, Matinik, Ayiti Cheri. Loto Haiti Pòdepè prezante Pòdepè tout kote l pase ok se gras a Loto Haiti Pòdepè fè Pòdepè antre Boston Kanada Connecticut Matinik an Frans toujou menm Matinik lan ok ok tout moun Gonayiv Pòdepè cheri Kap Ayisyen Okay Jakmèl lan Lagonav ok nou gen Florida ki te jwe 897 20.

Men pou maten an la, pou moun k ap di nou bay twòp boul yo, nou vin avèk 5 grenn konminezon sèlman. 5 grenn konminezon sèlman cho kon dife. Men avan n ale pi lwen, nou gen 3 boul retounèl n ap reprezante yo. 3 boul retounèl sa yo parèt nan kalkil nou. Ou menm ki fin jwe, ou wè grenn boul retounèl sa yo, ou ka mete yo, mete yo. Ki se 0, 2, 40, 24. An nou pati. Nou gen premye grenn magyaj nou la ki pa lòt ke 62.

Ou menm ki gen konbinezon sa yo nan fich ou, poze tèt fwèt, epi vè pita si Bondye, si lanati vle, Bondye vle, epi al tann kòb ou. Pou kraze, nou poko ekri, ok. Men loto 3 nou genyen, nou gen 280, ou ka vire y 208. Nou gen 284, ou ka vire y 248. Nou gen 266, 266 pa ka vire, ok. E, y ka vire. An nou pati. Nou gen 668, nou gen 628. Ok! La nou pral pati pou boule kraze. M ap mande w lè w tonbe sou chanèl sa a, ki se Loto Ayiti Pòdepè a, Loto Ayiti Pòdepè ka pèdi, men se nan neglijans. Men si Bondye vle, Loto Ayiti ka fè, ka frape chak jou. Men yon sèl bagay, si l pa frape maten, li ka frape aswè. Si l frape aswè, li ka pa frape maten. Paske li gen chans pou l frape yon tiraj nan jounen an. Ok, n ap pati san fè bri, san fè pale anpil. Premye grenn boul n ta sipoze jwenn pou kraze maten an la a, pa lòt ke, Oh my God! Loto Ayiti Pòdepè, sa k ap fèt? Ou poze tèt frèt, m poze frè m. Eben. Wap met bay pou moun yo, bon map oblije mete kanmenm paske se devwam m paka m pa gen anyen pou m ba yo men se te konminezon m ka pote pou yo map pote ebyen an nou pati premye grenn konminezon an pa lòt ke 68 86 68 86 se ekri 6 devan 8 dèyè. Ok. Dezyèm grenn konminezon n pote pou fanatik yo, dezyèm grenn konminezon k cho k pike kon piman pa lòt ke 28 82, 28 82. E twazyèm grenn konminezon pou n mete fen nan boul kraze yo pa lòt ke, pa lòt ke, ke kisa? 26. 62. Ok poun mete fen nan video a poun fini nou gen 2 boul kore pèp yo pa vle 7 map ba yo 5 jodia selman map ba yo 5 konminezon paske yo gen 3 boul retounèl si yo vle jwe map ba yo 5 grenn konminezon selman pou kore ebyen pa gen problèm an nou pati depi pèp la fwape pa konn anyen non ou pot konminezon pèp la fwape map kontan men pa vin pot boul pou pèp la pèdi nou konnen avèk loto ayiti pòdepè pa gen moun ki pèdi Ou ka rate yon tiraj men pita vin rekipere kòb ou. Eben, an nou pati non. Ki boul w ap bay pou kore la? Eben, fè yon ti tann zanman m. Se loto Ayiti k ap bo ou. M ap salye tout moun Pòdepè, Imakile Konsepsyon, Grann Sentàn Sent Charitab, Sen Monfò. I love you. Ok. Enh. 84 48. 48 84. E dezyèm grenn boul pou n fini, e dènye grenn boul pa lòt ke Ki kiboul nou gentan wè deja mezanmi. Manman ok 0 8 80 0 8 80 Ebyen se lam mete fen nan video a pa bliye abone pataje like son fason pou rete konekte avèk chanèl sa ki rele chanèl loto ayiti pòdepè a baww male. Se New York, Florida, Georgia. Avèk loto Ayiti Pòdepè, Pòdepè reprezante Matinik, Boston, Konetikèt, Noujèzey an Frans, Kanada, Lachin, ann Ewop, ann Azi, ann Afrik nou reprezante Bahamas cheri, n ale, babay.